Dat sa ou sot mete m chita a li poko janm ka parèt toujou Talè m leve m al lakay mwen Baby
Sa va? Mph Sa k fè w bèl konsa jodi a? Ou konnen w ta vin wè m fè m bèl? M ta vin wè l fè w bèl Ou konnen yèswa m fè tout tan m ap panse avè w?

Ou konnen granmoun nan la. Granmoun nan la. Babe. Hum. Ou konnen gen anpil moun ki panse ke m pa renmen w vre. Sa fè w di sa cheri?
Paske pou m ta pwouve w ke m renmen w, fò m ta kreye pwòp kont pa m. A chak fwa mwen di w prensès, ou ta ap reponn prens. A chak fwa mwen di w manmi, ou ta ap reponn papi. Men m toujou fè sa. Babe, ou wè pou m te ka pwouve w sa m sa m vle di w la, sèl si w te ka gade nan kè m, ou t ap wè ki kantite lanmou k ap degaje ladan l pou ou. E ou t ap wè tou pa gen plas nan kè m pou okenn lòt fi antre, sèlman ou menm Bee.
Ou panse a sa w di a?
Sa k fè w di m panse? Paske pou jan di la a.
Yon sèl fason m te ka bowo sa. M sèlman te ka fè w manyen kè m. A chak fwa l bat, ou t ap santi ke se pou ou l bat. Yon fi Papa Bondye fè ak de men l, lè l souri, li fè lanati w chavire. A chak fwa l touche m, li fè m wè sèt koulè lakansyèl. So, manmi, ou wè pou m ta kite w. Fon nèj ta tonbe nan lanfè bebe Love you bote. Love you too bebe. Bebe m vreman santim alèz lè w bò kotem menm ke zanmim yo ap pale anpil yap dim ke ou pa gen nan menw poukisa m ret avèw m jis m ta renmen w fè yon bagay pou mwen m pa konnen si w ka al kot manmanm pou w pale sa ansanm avèl. Cheri.
Beb. Sa gen la? Manmi. Ou wè pou sa w di a? E pou jan kòmsi ou trete m? E avan m di w sa m di w la, m ap di mond lanmou w yon gwo mèsi. Paske ou se pi gwo richès li te ka fè m kado. E m prè tou m afwonte tout obstak ki bare ki enpeche lanmou nou an grandi. Paske ou moutre m byen byen materyèl pa priyorite pou nou. M pwomèt ou ke demen maten m ap fè tout sa k depan de mwen. Vrèman?
Wi.
M byen ke bebe. Pou m ka sipleman fwaye w isi. Dakò chouchou. Pou tout vi w.
Dakò bebe.
Mèsi.
Bebe, m p ap ka rete non m ap oblije.

Depi maten nana pati nana pa janm retounen kot nana ale mezanmi heyy nana ap touyem nana konnen m fè sik m fè tansyon nana ap touyem wi mezanmi heyy nana pa janm parèt mezanmi depi maten l pati li pa menm dim ki kote l ale map tann li vin la lèl vin la fò nana jwenn avèm nana twò libe. Nana, ou pa bezwen di m bonswa. Ki kote ou te ye Nana? Kon zanmi m te anba la w manman. Nana, ki sa w de zanmi? Kon zanmi manman. A, Nana, ou konnen m fè sik m fè tansyon w ap touye m wi Nana. Ok manman, m ko pa ka janm di w wi. Depi sou de menm gwo zanmi m kap vin kote w la. Bon Nana ap touye m nèt. Ki sòt de zanmi Nana? Yon zanmi manman ok lèl vin wè w wa konn ki jan de moun ke l ye. Mezanmi Nana ou pa gen papa e mwen t leve w Nana pou ka w al fè yon bagay ki twòp pou ou non Nana. Men manman m konnen m pa gen papa deja men m di m gwo zanmi m kap vin kote l. Ebyen ok Nana map tann li.
M konn kijan de moun ou ye, pa fè m wont non sèlman. Sa depan Nana, mwen m konnen m fè siy m fè tansyon, sa depan sa w pral di a. Kòman sa depan manman? Pwomèt mwen ke ou pap fè l wont. Ok, m pap fè w wont Nana. Ebyen ok.
Sa. Pou gade wap fè la m pral mouri. An, hen!
Bon mwen menm Nana m sitèlman ap dekonpoze, ou pa ka yon jèn fi w leve, ou pa fè anyen Nana. Ou pa fanyen ou jis leve wap mache kay zanmi nana selman humm konn deyo a pa gen anyen ladan nana. Amou grangou la wi al chache yon bagay pou manje. Antouka nana m pat gen grand choz kòm m gen yon bagay anndan an leve ann al pran li.

Non pa m se Weston e non fanmi an ban mwen an se Emmanuel. Se yon plezi pou mwen pou m la jodi a antanke zanmi Nana. Mwen menm mwen se Soso, mwen se manman Nana. Kòm ou di m ou se zanmi Nana, men ki sòt de zanmi?
Pou m di ak avè w manmi, mwen se mennaj Nana. Rezon ki fè m la jodi a se paske. Nana vin pa santi ke l alèz pou l ap viv nan manti ansanm avè l. Malgre zanmi l yo ap pale, men li menm li pa deside viv nan manti avèk yon moun ki pwòch li ki tout pou li. Paske li di m se yo ki manman l e se yo ki papa l. E li pa deside kòmsi tou pou l ap viv yon vi an kachèt san l pa met moun lakay li okouran. Se pou rezon sa a ki fè mwen la jodi a. Men ki metye w menm? Bon,
mwen fini etid klasik mwen. mwen aprann yon metye manyèl. Pou moman la m panse ke m al mande yon djòb, jiska prezan yo poko rele m. E dayè ou gentan konn nan ki peyi n ap viv deja. N ap viv nan yon peyi kote yo pa ankadre jèn, e sa k fè mwen poko nan travay. Hee!
Apa w vin touye m lakay mwen an pitit? Menm yon chachè dlo pa chache pou vann. Nana s on timoun mwen leve l san papa. Mwen tout sòt de bagay se mwen menm. Bon kote w jwenn bagay sa pitit? Ou pa al chache yon bourèt nan lari a pou pouse menm? Kot, kot mesye sa, kot Nana jwenn mesye sa l ap touye m nan la?
Manmi, jan m prezante devan w nan, m te ka di w m se nenpòt moun. Ou pa t ap doute de mwen. Se pa manti vre non. Mwen deside ba w verite se paske mwen vle sensè ansanm avè w. M panse Nana gen avni devan l e mwen menm tou m gen avni devan m.
Sa w di a e pa manti vre non yo toujou di e nèg a vès yo ki twonpe moun ou vin twonpe m la sa vle di. Son moun tansyon m ye wi pitit. M fè tansyon m fè sik wi. Se sèl nana m genyen wi. Ou pa menm chache yon ti chachè dlo t vann 2 goud menm pou travay pou fè. Sa nana pral manje. Si m tap twonpe w manmi m tap twonpe w deja. E m patap janm vin reprezante lakal. Mesye meto deyò lakay la tande. Meto deyò mesye. Ou pa oblije kòmsi reyaji jan w reyaji a. E m pap di m egrèt paske m te vin la. Paske rankontre w m aprann yon pakèt bagay. M aprann kòman pou m goumen anfsanm avèk lavi a. A! Ki pral rate nan lavi sa mesye dam. Met meto deyò tande. Nana pran yon moun ki mete vès, li pran pòz se sitwayen, men moun chachè dlo l pa chache pou l vann, o wi, li se mari Nana. Heyy tèt chaje. Nana! Mami, papa ou pale?
Heyy Nana vle touye m. Mami kote resto an? O mesye a, m fè mesye a ale paske m tande mesye a pa, li pa vann dlo Nana, li pa vann sèl, li pa gen yon bouwèt pou l pouse, mesye a ap di m li jwenn travay, li sesi. Men Nana kote w jwenn sòt de moun sa yo pitit? Men Mami, Kòman ou fè l ale a? Hehe Nana pitit, kote w, sa vle di pandan moun nan mete vès la, sa vle di se sitwayen pitit? Men manman w te toujou di m konsa ke ou te jwenn papa m, ou pa t jwenn Yaren nan mouda l wi. Hehe Sa vle di Nana, mwen menm mwen pou mwen fè etid ou, ou fini lekòl, ou fini inivèsite w, sa vle di petèt m pa t jwenn papa w. Nana se sèl m konn al vann wi, pou m rive w kote w ye a wi. Men manman li di w li chache travay, jwenn li pa jwenn. Ou pa peye a ba ou fè l anyen.
Met Tanpon lan deyò nana. Anben mwen mwen li menm mwen menm. Han ebyen nana wap touyem. Anben wap fè saw vle si w pa vle l wap bwè pwazon mwen menm mwen li.
Map touyel tou wi nana map fini ansanm avèl map touyel kanmenm humm nana ap touyem vre mesye m fè tansyon m pèse kounya

Oh Mesye Weston
Sitwayen mwen Kòman nèg ye sitwayen m? Sot nan lari a non, pase la Nèg poze Sa k jere menm? Ah Ou konnen kijan lavi a ye pa bò isi? Kòman aktivite yo menm? Ki bon vag pou yo bò isi a? Bon Aktivite yo konnen m deja Dayè ou pa rele m m pa jwenn okenn bri Sou Ti jèn poze Pa rele w la sa pa kont non, okontrè se apwopo de ou wi ke m pase nan riyèl lè la jodi a, wout sa pa yon wout ke m abitye fè. Bon ok ba yo tonbe. Bon Pete gason m e Mwen t ap verifye dosye ke ou te remèt mwen an, malgre ke jan sa ye nou gen anpil CV ki te gentan depoze devan pa w lan, men parapò avèk jan e dosye yo lan prezante an, lè mwen prezante l devan e pi gran tèt mwen an, e li di m pou m te pou m te fè l wè ansanm avèk moun sa a. Mwen te di l kòm ou pa rete bò isi a, e mwen gen yon fason ke m kapab kreye jis pou mwen pou m rankontre w epi pou m ka ba w e kòman bagay lan ye avèk kòman ke l pa ye. Monchè Mesye Weston m felisite w anpil. Paske jan dosye w lan parèt lan, e chèf lan di m fòk m mennen moun sa a pou li, e se si ke san mank. E, an pasan, li ban m yon nouvèl ba ou tou. Sa li la? A monchè, avan m ba w nouvèl la, ou te gentan jwenn yon lòt travay paske m pa wè w fè oken ti jès, anyen ditou. Ou te gentan jwenn yon lòt travay? Non. Si m ta fè yon jès, ou mèt konnen se yon jès trèt pou w ta ye. Paske. Pou sa map andire nan moman Bon e chita m ta met w chita m esplike w sa map pase nan moman. Bon e m konn sistèm Ayiti a deja ou konprann e sa ta vle di ke ou pa bezwen esplike m anyen Nouvèl la se kisa ke li ye Chèf lan voye kle sa pou ou. Tankou pou m pou m pou m on kle machin oswa pou m pou m al pou m ka ouvè Men tann mwen!
Kle sa a,
li gen kle baryè an kle chanm nan, m panse ke w ap jwenn ni kabann, ni vantilatè, tout bagay anndan l. E m panse tou nan lakou a gen moun ki ap travay, ou pa bezwen bay tèt ou oken pwoblèm pou zafè manje. Sa vle di la m lib.
M gen lenpresyon ke kle sa a, Se pou ou li ye. Mèsi Rose Patrick, mèsi.
Non, ou pa bezwen met ajenou zanmi m. Ou pa bezwen met ajenou. Dayè se travay ke ou vin chèche, se pa vòlè ke ou vin vòlè. Bon ok, kilè, kilè, kilè, m ka vin travay demen si Dye vle la? Demen lendi a.
Demen lendi a, fòk ou antre nan travay. E, atansyon wi, travay la, ou sipoze gentan sou lakou a depi a 8 è. Ok? E, an pasan m pap rete non, e. Ok. M a gentan pale boss mwen. Pa gen pwoblèm non. Bondye ap beni w bòs mwen. E jere sa an granmoun wi. N ap jere l an granmoun. Dakò.
Dakò. Se pou di yo, yo toujou nan lavi pou yo imilye moun. Kounye a gade, m panse gade, m pral bouti gason, m pral vire an kraze, m tou marye tou. Oh sa e pa manman nana madam madam oh oh m paka kite l atè a non. Yo! Sa w konn ap fè mwen ras? M bo nan riyèl lè map moute m al lakay la. Ou mèt vin a machin nan pou mwen epi fèmen pòt la, m gou bagay map fè ladan dakò?
Woy kote m ye la? Kot Nana? Nana! Nana Eeh kote li ye la mezanmi Nana
Bonswa mimi
Bonswa pitit mwen kòman ou ye? Mwen anfòm wi kijan sante a ye? Ah pitit mwen m pa bon silvouplè kot Nana? Bon pou m byen diw manmi se pa nan map sot travay epi pandan m nan riyèl la map moute antre lakay la m wè yon dam kouche atè a epi lèm gade m wè se ou menm Ou mèt repoze w men ban m pran manje a pou ou epi apre sa m ap rele Nana pou ou dakò? Ok, pa gen pwoblèm, m ap fè sa.
Apre sa w mèt repoze w dakò? Ok. Men pandansetan m ap pran ti van deyò. Ok.

Men li pa janm la, moun lap kritike a lèl nan nesesite yon bagay poul ba li. So, Saw fè a, e konsa pou sa te pase. E objektif lavim li te e plan lavim panse ki te trase konsa. So, manmi, m pa wèm kijan m te ka di w. Ou pa oblije ap sipliye m ni di anyen. Tout sa ki fèt bon rezon. Nana pitit mwen, mèsi wi. M remèt ou li nan men Nana. E m mande w anpil padon pitit mwen. Manmi, m di w sa deja, ou pa bezwen. Mande tout pardon sa yo. Tout sak pèdi an rejou. Nana pou jan mwen manmiw janti e e akoz de oudou ki fèm ka rive la kotem ye jodia so pou jan fèm santim mpa gen lòt objektif se kitew kòm mennaj mwen epi posede w kòm madanm mwen ye. Nan lavi, ou pa sipoze ap kritike yon moun ke w pa rekonèt. Pafwa, lè w fin imilye l, ou fin voye l jete, lè w rive pi devan, e moun sa ki leve w atè. M ap mande a chak moun k ap gad videyo sa, pa bliye abòne, kòmante, pataje l, e fè l mache pou nou silvouplè.